Li pa janm sa pa gen langaj, sa pa konn kouman pou l bouch. Map fè tout bagay sa yo, fè sakrifis, toujou antre lakay, toujou vle konvèze ansanm avè w, fè ti pale ansanm avè w, ou menm nan nan ou nan telefòn wap panse a lòt bagay. Ou vle m pale avèk frijidè a, m pale a chodyè a ki pa ka reponn mwen, e menm bagay la mwen chita anfas mwen. Babe.

Jodia la manje pa enteresem ankò anyen pa enteresem pase depi an iko la m pap kòmanse m bon pou 12 disip jezi yo ala rete wè la m ka fè tout rès tan la san m pa manje anyen wi.

Cheri Tali Tali Tali Yon ba lo silvouplè

Men, ou pa konn ti detaj.
Men m konnen ou pa konn bwè alkòl deja cheri. M gen men wi cheri se paske sa te vrèman domine m fason reyaksyon an ki sot fèt talè a.
E kounye a w ap vin di m reyaksyon talè a pa t bon? Cheri, bagay sa yo pa. Deve, deve la. Bagay sa yo, dayè ou konn madanm ou renmen w, ou konnen de bagay madanm ou pa fè w. An ale.

Ba Elzo menm monte lakay la non. Mwen jis relel epi m fèl vin la epi pou n fè ti sòti. Paske e pou sa lap plenyen, lap plenyen di m pa banm sòti ansanm avèl. O m pa banm sòti ansanm avèl. M bal tout sa l bezwen. M lwe kay pou li. M met frijidè lakay la, m met kabann, m met tout sa l gen l bezwen. M pa janm fè anyen pou li. Toujou fache avèm. Bon map relel pou pou n fè ti sòti jodi an. Ou la cheri kòman ou ye? Mwen anfòm wi ou menm? Anfòm. Wi banm zou non an jis e relem rele w lan m pa nan travay lan. Sak pase w? Non nòmalman m pa nan travay lan jis m rive nan travay lan m pa ka m pa ka kontinye. Gon bagay kap dominem kap bon sa ki banm anpil pwoblèm. Sak baw pwoblèm konsa menm? Ou menm wi cheri, banm jwe menm. Wi paske ou toujou ap dim pa janm fè anyen pou ou, m pa janm sòti ansanm avè w fòk mwen fè bagay yon lòt fason jis m rive nan travay lan m paka travay m prefere vini nan stasyonamyento an m ye la bò ti plas lan anba a. Ah ebyen pou m vin jwenn ou? Wi wi vin jwenn mwen vin jwenn mwen pito paske m. Men poukisa w pa fè w rive? Non non non vin vin jwenn mwen vin jwenn mwen pito paske m tou deyò m lè w vini w a m pa bezwen m pa bezwen moute lakay lan. Ok ok dakò pa gen pwoblèm mwen mèt tann mwen.

Nada fè sakrifis pou moun nan e li pa konn sa non. Li pa konnen si wap fè sakrifis pou li. Ou kwè pa ton, ou kwè pa twonpe Talie ap twonpe m Jezi. Pou ye, pou jan Talie ap fè lakay lan m mèt rive, vle fè ti pale ansanm avè l, li nan telefòn, bagay lòbèy se si, lap panse avèk lòt moun, lap panse a lòt bagay. Ou kwè pa twonpe l ap twonpe m Jezi. M pa ta kwè Talie ta fè m bagay sa. M pa ta kwè Talie.

Son nèg ki fò kèl pa vreman lè pi rèd wi men Bwa li se pa la misye kanmenm lòske fè fanm jwenn kat la an kachèt. Misye rèd mesye. Yow kat sak gen la menm.

Voye moun ou pa konnen menm ou touye yo plat. Bon 4 wè pou pa di bagay sa nan baz pase nèg m pa vle nèg yo al detwi m nèt pase m gentan byen a tout baz m wè papa piga w al voye chet ankò menm pase m gentan pale a tout nèg yo menm. Ya ok baz m sa ok m te bay li ya m te bay li men ou menm sa pwete antre si m antre mwen menm ansanm avè w m pa bezwen al redi nèg yo sa menn m pa bezwen ban m kat la devan nèg menn menm nan yon kwen pou kont mwen la menn m pa vle kwaze m ban m kat la menn.

M paka rete map panse avèk kiyès avèw sèlman map ret map panse. Lajan ou pa bezwen kijan wap fè peye kay kijan wap fè banm sam bezwen.
Cheri. Men e menm jan ou te konn ap di an oh m pa janm gen tan toutan se antre travay lè ou. Mesye ou konnen lajan enpòtan ou paka dim wal travay ou pa ret travay. M konnen l enpòtan esak fèm di w m reziyem ke jodi an m pa travay. Non ou pat gen dwa fè sa. Cheri kitem pale ansanm avèw lè ki fèm vini an m pa menm. Epi n ka fè ti sòti. N ka fè ti sòti. Jodi a ou deside fè sòti ansanm avè m? Wi cheri. Dat m ap mande w pou sòti ansanm avè m ou pa janm sou sa. Jodi a ou ta renmen fè sa. E sa k fè m pran desizyon pou fè.
Jodi a kote, kote.
Cheri, cheri tanpri, tanpri tande m. Jodi a kote ou pa menm deside pou ret travay e ou konnen mwen p ap travay. Kay pou peye, pou banm manje, pou fè tout bagay epi wap dim ke ou pa ret travay bagay sa yo? Men on jou a pa pwoblèm cheri. On jou a pa pwoblèm. Jou a epi ou'm pran'l wi cheri. An tou lè ka, dat mwen map mande w sa, ou pa menm, sak di an ou pa menm, ou vin la ou pa menm rive menm. Banm poste la m tann 4 pa m wè pa se nèg sa m ap ba.

Kolòn. E kat la ki te pi enpòtan mwen sa nap fè? Met sa nan pòch yo zanmim. Pa cho, ou mèt banm. Metel nan pòch. Sa nap fè kounya?
Baz banm diw. Ou wè dil sak fèt la la e dil mwen ansanm avèw. Ou wè si ou vle Kòm fanm nan te retire 200 mil ba ou, si ou vle m kal baw 400 mil met sou li pou pa di sa non baz. Li pat retire 200 mil peso ban mwen non. Ou dim manzè son ti yon ti manzè kap mache bay de ou pran moun sa yo e kap bip 2 pat, epi manzè menm fèm konnen 200 mil peso te ba li pou l te di w bonswa sèlman, ou ba l kat ou, konprann? Sa vle di, lè ou vin pran pòz yo, pi jèn jan nan baz la, epi. Non tande, tande, tande kat, fò w konn sa tou, fò w konnen menm kou jèn jan w jèn jan, w ap pase fanm, w ap pase fanm, gon fanm w ap manyen kanmenm, gon fanm w ap bay kòb, èske ou pa gon fanm w ap bay kòb? Wi, m pa di m pa bay non, men jan w trate manzè, w trate manzè moun ki pi mal wi, ou pran manzè pou grapyay wi. Non monchè, pafwa lè w renmen moun nan kòman w trete l pou lòt nèg pa rive sou li? Ou mete l nan grapyay pou lòt nèg pa rive sou li? Han, ou lè w renmen yon moun nan grapyay ou trete l? Oh kòman?
M gen dwa pale w mal de moun? Si w te gen entansyon wap tou wap tou pase l chwè? E pou sa, e sa moun nan fè tenten m pa gen pwoblèm, men map kwaze moun se kon menm. E sa fè w kanpe an grapyay la?
Ah, m pa kanpe an grapyay non menm, men m te vle, m pat vle kòmsi baz mwen rive sou fòm nan, m konn ki, m konn ki jan n sèvi nan baz deja. Zanmi gade,

Kyèt! Kounye ou wè sa l fè? Mwen di m pa al travay. M pa al travay pou li. Ou wè sa l fè? Kounye a m di l m ap fè ti sòti ansanm avè l, li pa vle. Bagay sa a kòmanse ban m pwoblèm. Men poukisa m gen fanm sa a lakay la la? Poukisa ap gen fanm? Li pap fè manje pou ou, li pap fè anyen pou ou, wap pale ansanm avèl li pa sou baw, lap pede diw konsa, o wi, rive lakay la map map map map konn sa map fè avèl, map reziyenm bon map sòti pou kont mwen, franchman m pral sou pak lan, m pral sou pak lan, paske paske lòt ti dam lòt ti dam nan, lòt lòt ti dam nan te banm nimewo l map relel e pa fek lap fè, e jwenn e jwenn e jwenn li jwenn mwen bon moun wi, li jwenn mwen twò bon. Li lè pou m chanje tou. E jwenn li jwenn mwen twò bon.
Kounye a, ok kote kat mwen an? Ki deal m te fè ak ou?
Dat m te bay 4 pou 4, 4 la ba ou. Kòman 4 pou 4 la? Se yon kòb m te bezwen m pran l m fini m remèt 4 la. Ah e konsa?
Konsa kisa? Ban m di w, nou pa nou pa menm fè diskisyon. Imajine w se yon fi ki moun anpil. Premye fwa, premye fi m genyen m bay kòb 4 konn twa dout mwen, pran kòb sou li. Eske m pa t mete w alèz m te di w konsa ke m pa t renmen w? Kòman m pa t mete w alèz di w m renmen w? Ou gentan pa renmen m men m renmen w. Sa vle di nou te fèk rankontre. Ou te pale ansanm avè m, ou t ap toujou di m ou pa renmen m menm kote a. E poutèt sa tou, pou m te ka pwouve ou m renmen w ki fè m te ba w kat mwen pou retire 200 mil vèso sou li. Epi pa gen pwoblèm nan sa non, m remèt kat la, m pran kòb la, m remèt kat la, m fini bagay konsa m pa gen anyen pou m wè avè l. Non, ou pa ka bay kat pou kat li, pase kat pou kat e nèg baz mwen li ye, m toujou nan baz mwen ap trip, nèg yo konn piyem trip, kounye a la ou fè kat pou kat al ban m kat lan devan tout nèg yo, ap fawouche m, kounye a nèg yo gen yon sistèm 200 mil 200 mil, kounye a kijan m pral mache? Se nòmal pou yo fawouche w, se mawozo w ye. Sot epi ankò. E nou menm sa a ye, sa a di ou jwenn yon moun kannik bò 200 mil peso, se ou rele sa mawozo.

Chante la bebe. Ay.
Fatige wi. Ou pa fatige anso. Avanse bebe chou.
M pa la avèw. M wè w preske fin kraze kanè a.
Kòman m preske fin kraze l la bebe? Ou wè w preske fin kraze kanè a. Chak jou nouvo cheve. Lè se pa wouj, se blan. Lè se pa blan, se jòn. Lè se pa jòn, se plizyè bagay chourit. Ou gate twòp kòb bebe. Bebe fè m fò m fè kò m bèl tou. M pa gen pwoblèm non men imajine w yon cheve bay m fè 2 jou nan tèt ou mon amour pou mwen chanje l ou mete yon lòt.
Sa vle di w fache pou sa baby? M pa fache pou sa men w konnen m ap travay di chak jou fò n prepare demen mon amour pa ka ap gate kòb la konsa. Ya ok baby. Aprè sa m pap fè sa ankò. M ap jere l kounya. Anmweyy jan map gade a la m wè m wèm ap vin mèg wi. M pa konn sak fè sa non beti. Aw pa banm manje a lè ankò kounye a mwen pou al dèyè manje m manje lontan te konn pot pot ti manje a pou mwen m pa konn sa kap pase hein. Sa kap pase bebe twòp di sa la banm

Li malerèz mwen mwen li pale avèl li tande Nou ta de limena ta di mwen menm ou banm kanè ou banm sesi ou banm sela ou banm selòt bon Mwen

Bel manje madanm nan fè la ak ti salad. Gad. El konn fè manje.

Oh Jezi, ou wè mizè m wi Senyè, ou wè mizè m wi, ou wè mizè m wi Pou mizè m konnen m pase ata li Pou mizè m pase ata li, ou wè, epi sa k fè de jodi a m pa al travay M dil pou nou sòti ke m pran jou an espesyalman pou li kounya li di depi kilè m te konn sòti avèl e konsa fanm engra jezi aah jezi manman m toujou konn ap dim tifi sa pa bon pou mwen piga m ansanm avèl kounya imajine w si m te vin sou pak lan la nou ta p enjoy nou m pa tap santi m tris m pa tap santi m sèl pou kont mwen kounya gade. Gade ta leyann jezi. Gad nan mizè leyann ye. Fanm ou ap baw pwoblèm. E m pa jwenn tan pou m al wè manman m. Konn sa map fè jezi. An m rele ti dam ke m te rankontre avèl lan paske m pa vle sèl pou kont mwen la non. Bon men Pwoblèm pi rèd. Pwoblèm pi rèd, kounye a telefòn mwen dirèkteman m pa gen kat pou m rele. Kòm Bondye fè m te gen sim sa a, m oblije chanje sim sa a epi yo m al fè apèl lan. Gade si m pa fè sa la, kòman m pral fè rele l? E menm entènèt m pa gen. Gason, Bondye ki te fè m te, m te, m te bay nouvo sim sa a. Ay Senyè! Kounye a la si m pa t mache ak sim sa a la. Ap dap fè. Dap dap dap dap reziyen m pou kont mwen m sèl sou pak lan. An m rele ti dam nan. Ki jan lè e di m li rele ankò ankò? Medjou. Yon bagay konsa. Ok. M al rele manzè la. M konn kisa k ap fèt. Fò m konfigire sim sa. Yah. M pral fè apèl non. Li gentan konfigire m rapid konsa.